Men avan m kòmanse, kite m voye yon gwo salitasyon pou nou chak grenn ki la. Sa fè m plezi le fèt ke nou pran travay la a de men. Si ou fèk tonbe sou chanèl sa, se nou ki la fami an. Abòne kounya, ou pap regrèt. Pa bliye kòmante pou di nan ki blòk ou branche la fami. Like videyo a. Francis Enganou fèt, 5 sektanb 1986, nan yon ti zòn ki rele Batie, o Kamewoun. Francis pa grandi tankou tout timoun. Li fèt nan yon fanmi ekstrèmeman pov, ki vle di, Francis Ngannou grandi nan mizè. Manman ak papa Francis te marye, fonde yon fanmi, men yo pa t fè twòp tan ansanm, yo divòse tousuit pandan Francis Ngannou te tou piti. Se la menm li kòmanse pase de kay an kay pou jwenn ti èd. Anfen li ale kay grann ni kote bagay yo pat twò byen. Paske grann nan te gentan gen anpil timoun nan men l l ap okipe. Francis fè konnen ke li grandi san zanmi. Li pat janm gen yon atachman. Ale lekòl, sa te parèt liks pou li. Li rakonte ke li pat janm fè dezan nan yon lekòl. Li toujou di, li ka di kote l fèt men l pa ka di kote l grandi. Paske l kòmanse lavi l de kay an kay. Men Francis te posede yon bagay ke lòt timoun yo pat janm genyen, se lafòs. Men wap di tout moun gen fòs, se nòmal pou l gen fòs. Men non, pa l la vrèman diferan. Se yon fòs ki depase l, se yon fòs ki hors du commun. Se menm fòs sa a ki pral sèvi l pandan tout karyè l. Francis Ngannou fè premyè travay li a 10 an daj, paske grann nan pat gen ase mwayen pou ede l a lekòl la. Anfen, li deside al travay nan yon min sab pou l te ka peye lekòl li. E fizik li te ede l anpil, paske a 12 an, Francis travay tankou nenpòt adilt. Pandan l ap grandi, lavi a te ofri l plizyè chemen. Men youn nan chemen ki te pi pre l e ki pi fasil, Se te antre nan gwoup gang. Men l te refize l paske l pa t vle lavi l fini mal tankou papa l. Francis grandi ak plizyè rèv, men l te renmen bòks. Li te pasyone de li. Se menm rèv sa a ki retire l nan fènwa l te ye a. A laj de 22 zan, Francis deside kite ti vilaj li te fèt la pou ale youn nan vil Kamewoun yo ki se Douala. Avèk ti mwayen li te gen nan pòch li, tousuit lè l rive li enskri nan yon lekòl bòks. La, li aprann anpil bagay. Premyè konba l te parèt vrèman difisil, paske jan l konn ap panse bòks la, se pa konsa l ye an reyalite. Men, anpil moun te vle fè l pèdi konfyans nan tèt li, y ap moke l, fè l konnen ke l pa gen stil pou bòks. Isi, se swa w travay latè, oubyen w bòs mason. Se sa reyalite zòn nan te ye. Men, tout sa yo te motive l pou l kontinye batay, pou l pwouve ke l kapab. Men l vin dekouraje nan wout. Li pa t janm jwenn yon moun ankouraje l, moutre ke l enpòtan. A 25 an, li gen yon maladi ki frape l, afè boks la, li deside mete l antre parantèz, paske l pa t gen ase mwayen pou achte medikaman. Li tounen nan ti vilaj li te fèt la, al jwenn fanmi l pou l te ka swanye. Francis vin reyalize tounen nan min sab li t ap travay la p ap bon pou li, paske l wè gen moun k ap fè l depi 20 tan yo pa janm fè yon pa annavan. Epi l di, si se tout bon mwen vle chanpyon de la boks, Mwen dwe kite peyi sa. Francis kite Kameroun pou ale Nijerya, avèk sèlman 100 ewo nan pòch li. Li pa t jwenn èd pèsòn. Nijerya a Kameroun se 2 peyi kole. Gen yon akò antre 2 peyi sa yo, ou pa bezwen viza pou travèse fwontyè a. Li pran wout la apye, san l pa t gen moun lòt bò a. Lè l rive, bagay yo pa t twò yès. Li travèse, li lage kò l Aljeri. Apre yon ti tan ann Aljeri, li deside antre a Mawòk. Men, avan w rive Mawòk, gen yon dezè pou w travèse. Ser le désert du. Sahara. Le Sahara se pi gwo dezè ki gen nan mond lan. Li gen yon sipèfisi ki okipe de 9 milyon de kilomèt kare. Li kouvri 30 pousan nan kontinan Afrik la. Francis Ngannou travèse l. Li fè konnen se yon bagay li pap janm bliye nan vi l. Aprè rive la Maròk, li fè plizyè mwa ap dòmi anba raje, pou lapolis pa jwenn li. Aprè li tante antre an Ewop, li echwe 6 fwa, men l pat janm bese lèbra. Sou setyèm fwa li te reyisi tonbe an Espay. Lè l rive la, li pa t gen twòp pwoblèm. Men, yo te deside fèmen l pandan de mwa nan prizon poutèt li te antre ilegal. Men an Espay, bòks sa yo pa t twò pratike l. An jen 2013, Francis Enganou deside travèse nan bis pou antre an Frans. Men lè l te rive, li te vrèman etone, paske espas yo fè pou resevwa imigran te vrèman sal. Li pa t atann ni a sa. Sa te rann li fè plizyè jou ap dòmi anba yon paking. Francis Ngannou pase anpil, li soufri. Men leson ki gen nan istwa, ou pa dwe janm bese lè bwa. Kelkeswa pozisyon ou ye, kontinye avanse pou reyalize rèv. Yon bon jou Francis al pran manje imigran pou l manje. Men l te santi l panike, paske l pa t vin Lafrans pou sa. San l pa konnen, pozisyon l te ye a te tou gen yon sal bòks. Sal bòks la te tou kole ak konpayi a, non li se MMA Factory. Men l pa t gen yon goud nan pòch li pou l te peye yon abòdman, men l te tante chans li kanmenm. Li antre, li di bonjou. Mwen se yon san papye. Menm pa gen kòb nan pòch mwen pou m peye antrene. Men m vle chanpyon du mond. Li jwenn ak direktè a ki se Fernando Lopez. Misye se fondatè de la MMA. Li kite l tante chans li. Men Fernando enpresyone de fizik misye. Francis mezire yon mèt 93. Se la li kòmanse fè pale de li. Pa t gen moun ki te ka etenn dife Francis Ngannou an. Tout sa l pase nan lavi l sa motive l plis. Sa rann li pi pwisan de jou an jou.

An 2018, li arive bat Curtis Blade nan 44 segond. Se yon rekò nèg yo poko ka retire. Cain Velasquez, ansyen chanpyon dimond, li imilye l nan sèlman 26 segond, an fevriye 2019. Ansyen wa dè lou, Junior Dos Santos, li bat li nan sèlman 71 segond an jwen 2019. 27 mas 2021, li devni nouvo chanpyon de l'UFC. Malgre tout siksè, chanpyon du mond, Francis Ngannou pa janm bliye rasin li. Nan ti vilaj li te fèt la, li gen yon gwo òganizasyon ki la pou ede jèn yo. Tout sa l pa t jwenn lè l t ap grandi, yo menm pou yo jwenn li e ede yo kwè nan rèv yo. Apre tout soufrans sa yo, nou ka di lavi Francis Ngannou chanje konplètman. Li se yon milyonè. 22 janvye 2022, Francis Ngannou devni nouvo chanpyon du mond fas a Ciryl Gane. Se yon viktwa ki rete istorik, ki fè moun pa sispann pale de li. pou kote l soti e pou kote l rive. Aktyèlman li plase nan tèt l'UFC kòm numelo uno, li se yon enbatab. Pou mwen Francis Ngannou se yon egzanp pou chak jèn ki gen yon rèv, ou pa dwe janm bese lè bwa, pèsevere. Francis Ngannou gen 36 zan, li mezire yon mèt 93, 120 kilo, li fè 20 konba, li ganye 17 li pèdi 3. Se yon machin, yon predator, e yon chanpyon. Video sa, pataje l tout kote. Ret veye, m ap pot video pa w la pou ou. Nou rive nan fen video a, mèsi paske w te ret avè nou.